Bonjou, bonswa, mwen vin fè ti videyo sa a pou m ka montre nou kòman li posib ou ka chwazi fè yon pitit gason oubyen yon pitit fi. E demach la syantifik, m panse nou ka etone, men se posib. Anvan m kòmanse, m ap mande nou silvouplè si w potko abòne a chanèl nou an, abòne avè l. Donk, e, gen nan relasyon moun konn ye, gen moun ki konn gen preferans. Gen moun ki gen preferans pou yo fè swa pitit fi oubyen pitit gason. Konsa tou gen de lòt relasyon, e, moun yo konn ap fè youn nan sèks yo, yo poko wè lòt la, Y ap chèche kòman pou yo fè l. Donk, gen moun ki gen plizyè ti gason ki poko gen tifi, men ki ta renmen gen tifi. Konsa tou gen lòt ki gen plizyè tifi ki poko gen ti gason, ki ta renmen genyen ti gason. Donk, demach la senp. Nòmalman, e m ap moutre w de demach yo dabò, e anplis, e m pral esplike w yo syantifikman. Demach la kisa l ye? Si w bezwen fè yon pitit gason, donk, se pou w ale nan relasyon seksyèl egzakteman jou ovilasyon an oubyen 24 èdtan ki pwòch ovilasyon an. Donk, si se yon tifi ou bezwen. Wal nan relasyon 3 4 jou anvan ovilasyon an. Donk dezyèm posiblite a si se ti gason ou bezwen lè w nan relasyon seksyèl la lè mesye a pral ejakile se pou l ejakile an pwofondè sa vle di se pou l ejakile jous anndan donk pou l fè sa li gen dwa chwazi pozisyon pou l fè sèks la ki ka rann sa pi fasil pou li. M pral m pral kòmanse eksplike w dabò. Donk, an n di w poukisa dabò se jou ovilasyon an, si w vle fè ti gason oubyen si ou pa vle fè tifi nan moman sa a, donk kòman pou w fè. Tou dabò, sa ki karakterize karaktè seksyèl lakay moun, donk se kwomozom yo. Lakay fi a, li reprezante pa xx. E lakay gason an li menm, li reprezante pa xy. Kounye a, ki sa k pase? Lè w fè rantre nan relasyon a moun nan, si se kwomozom x la ki gen tan antre nan twonp de falòp fi a, lè sa a l ap fè yon tifi. Men si se kwomozom y la, l ap fè yon tigason. Donk, ou konnen kwomozom pa w la. Mwatye nan kwomozom pa w yo pral marye avèk mwatye nan kwomozom fi a, lè sa a, l ap bay sèks ke kwomozom ki te deplase nan spèmatozoyid yo. Donk, ebyen, posiblite ki fè sa, kwomozom X la li menm li mache tankou lyèv, sa vle di la li rapid, epi dire de vi l tou pi kout. Sa vle di si w antre nan relasyon an egzakteman moman nan moman ovilasyon an, kwomozom Y la se li menm ki pral marye avèk kwomozom X fi la epi k ap bay yon ti gason. Men, etandone dire de vi l pi kout tou, si w antre nan relasyon an 3, 4, 5 jou anvan ovilasyon an, lè sa a se kwomozom X la k ap rete an vi paske dire de vi l pi long. Anplis tou li pli lan, donk vwayaj li fèt pi dousman. Se li menm k ap al kwaze avèk kwomozom X fi a, sa vle di li pral XX, kidonk lè sa a moun nan ap fè yon tifi. Men nòmalman, sa ou bezwen konnen pou w konnen ki lè w ap ovile, dayè mwen di w si se ti gason se pwòch ovilasyon an, sa w bezwen konnen toudabò, ou bezwen konnen Kilè w ap ovile? Men pou konnen kilè ovilasyon an ap vini, toudabò, ou dwe konnen sik manstriyèl ou. Donk, sik manstriyèl la ki sa l ye? Li vle di espas ki egziste ant jou règ ou te vini an a lè l ap retounen nan lòt mwa a ankò. Kidonk, gen moun ki gen règ yo chak 21 jou, se sik manstriyèl ki pi piti a. Konsa tou, sa ki pi gwo a se 35 jou. Nòmalman, E si ou gen yon sik manstriyèl de 21 jou pa egzanp, ki vle di ou gen règ ou chak 21 jou, ebyen kisa w ap fè, w ap itilize fòmil sa. W ap etire 14 nan 21 an paske tout fi an jeneral ki regle, yo toujou gen règ yo 14 jou apre yo fin ovile. W ap etire 14 ladan, l ap rete 7. Kidonk. W ap ovile sou setyèm jou depi ou te gen règ ou a. Fò w konte jou règ la vini a ladan paske se li menm ki jou premye a. Jou rive setyèm jou a, w ovile. An n pran egzanp, pa egzanp, yon moun ki gen yon sik manstriyèl de 28 jou. Moun sa a li menm lè l etire 14 nan 28, lè w etire 14 nan 28, ap rete 14. Lè sa a, w ap konnen katòzyèm jou depi ou te gen règ ou a, w ap ovile. Donk, pou yon moun pa egzanp. Ki gen yon sik manstriyèl de 35 jou. Retire 14 nan 35, ap rete 21. Venteyinyèm jou depi moun sa a te gen règ li, l ap ovile. Donk, si moun sa a al nan relasyon jou sa a, l ap fè yon ti gason. Donk, sa nou sipoze konnen ankò. De sik manstriyèl la, m panse m eksplike nou sa deja. Donk, pran san nou pou nou tande sa m eksplike nou de li a. Donk, premye bagay pou konnen, tout moun pa genyen menm longè sik manstriyèl. Nòmalman, le pli souvan, e gen yon demach ewone atravè le mond, donk se pa volonte pou fè erè a non, men yo konn pi fasil swa nan sal de klas, swa nan klinik medsen yo, eksplike moun nan e sik manstriyèl ki dire 28 jou a. Donk yo toujou eksplike w 14 yèm jou depi ke ou te gen règ ou, w ap ovile. Men sa se pou moun ki gen sik 28 jou sèlman. Donk, pa bliye, gen moun ki gen sik 21 jou, gen 26 jou, genyen 28 jou, gen 30 jou, jiska 35 jou. Donk, fòmil lan mwen di w li deja, lè w konnen sik manstriyèl ou, ou mwens li pa 14, epi sa k rete, rès ki rete a, jou sa a w ap ovile. Donk, yon ti teknik ou kapab fè sa pi fasil. Donk, si pa egzanp jodi a 2 out, ou wè règ ou vini, ebyen ki sa w fè, ou antre nan kalandriye lakay ou, ou note l. Donk, si pa egzanp, lè w rive 28 out, apati de 2 out, ou wè règ ou retounen ankò, lè sa a w ap di ou gen yon sik manstriyèl de 26 jou. Si pa aza, règ la te vini, règ la te vini 2 out, men lè l retounen ankò, l retounen pou 30 out, Lè sa a, ou gen yon sik manstriyèl de 28 jou. Se menm fòmil lan, se mwens li pa 14, epitou kareman, l ap ba ou jou ovilasyon. Lè sa a, w ap ka chwazi fè tifi oubyen tigason. Donk, nan demach sa a toujou, donk gen moun ki konn bezwen konnen kilè yo kapab ansent oubyen kilè yo pa kapab ansent si y ale nan relasyon. W ap fè menm kalkil nou sot fè pou regle sik manstriyèl la avèk jou ovilasyon an, epi W ap deside. Toudabò, pou ovilasyon an, pou ovilasyon an se menm bagay la, donk, men sa ou pral kalkile kounye a, ou pral kalkile apati de ovilasyon an, gen sa ki rele peryòd de fètilite. Peryòd de fètilite a, li dire 7 jou. 7 jou sa a ou kontwole l, 3 jou anvan ovilasyon an e 3 jou apre ovilasyon an, Plis jou ovilasyon an, ki nòmalman depi moun antre nan relasyon san pwoteje jou sa a 99 pousan w ap ansent lan. Donk 3 jou plis 3 jou aprè ovilasyon an plis jou ovilasyon an ki fè 7 jou. Donk ou kapab regle si w bezwen ansent a si w pa bezwen ansent, se yon fasèt ki fasil pou kontwole. Nòmalman depi w swiv konsèy sa yo, W ap kapab swa deside pa fè timoun a tèl moman oubyen deside fè timoun a tèl moman. Donk, bagay sa yo fasil, men sa m vle retire nan tèt ou sitou, se panse ke tout moun ki egziste, yo sipoze gen règ yo chak 28 jou. Se pa tout moun ki gen menm longè sik manstriyèl. Nou di sa ki pi piti a se 21 jou, e sa ki pi long lan se 35 jou. Donk, metrize ti nosyon sa a byen, Non sèlman wap konnen kilè pou w antre nan relasyon pou fè ti gason, kilè pou fè ti fi, anplis wap konnen si w dezire ansent nan tèl moman, si w pa dezire ansent nan tèl moman, lap pi fasil pou ou. Donk an pasan fò m di w ke yon spèmatozoyid lè l tonbe nan twonp de falòp yon fi, li ka viv anviwon 8 jou, men l genyen 4 jou fekondab. Kidonk, si pa egzanp premye nan mwa dout yon moun ta gen règ li men li gen yon sik de 28 jou, ebyen kon rive 10 nan mwa dout, si l bezwen, si l pa bezwen ansent se pou l fè yon kanpe sou relasyon seksyèl. Si l bezwen ansent tou l gen dwa kòmanse depi la pou jiska rive 16 nan mwa. Sa se pou moun ki gen yon sik de 28 jou. Donk, si se yon moun ki gen yon sik de 26 jou tou, Si l bezwen ansent, li ka kòmanse rantre nan relasyon seksyèl depi 12 nan mwa a, apati de premye l ap konte, epi li ka kontinye jiska 14. Donk, m panse nou metrize nosyon sa yo. Anplis, lòt fason an, mwen t ap eksplike si yon moun bezwen fè timoun, si se ti gason ou vle, si se ti fi ou vle, ou ka fè l. Donk, lè w nan relasyon seksyèl yo. Gason an dwe ejakile an pwofondè. Sa vle di, li dwe ejakile nan kote ki pi fon nan vajen fi a. Nòmalman lè sa a sa k ap pase, etandone ke pakou pakou spèmatozoyid la ta pral fè, l ap redui parapò a sa l te dwe fè. Donk, etandone tou kwomozom Y la, se li menm ki kouri pi vit, l ap gentan atenn twonp de falòp fi lan lè sa a, donk l ap gentan fegonde l, donk l ap pran mwens tan lan wout pou l rive. Donk, m panse nou te konprann nosyon sa yo m sot eksplike a. M panse nou n ap gade videyo a e regade l e kontinye swiv mwen, abòne, pwochen videyo a ap vini touswit. Mèsi, abòne epi kontinye swiv mwen Sou YouTube, sou Facebook, sou Twitter, epi sou Instagram tou. Mèsi!